Madam bonjou koman ou ye. A madam bonjou. Wi bonjou frè koman ou ye. Nou byen koman ou rele silvouplè. Joseph Hyponine.
Yo dim ke ou gen yon ti demwazèl ki te mouri sa gen plizyè ane 3 zan a 4 an depi li te mouri. Ou gade semèn lendi an ou wèl parèt lakay ou kòman ou ka esplike nou sa silvouplè? Wi m wèl parèt epi te gen yon 2 bout sandal nan menl li te deyò lontan sou katran kounya lèm mandel kot lèm mande kotel sòti li di soti bawon li te gen yon lòt fi ankò di li soti bawon epi fatige yo di eske ki kote ou prale li di li prale nan kafou milyo li tou rive pandan li rive li di lèl rive devan pòtay lkay ipo joseph iponin nan li di me kay li li pap mache ankò pyel fèl mal lap peze mòlèt pyel. Konnya m fè te pou li, te a fèk sèl, fèy zoranj epi fo bazen bazilik mawon epi m mete fèy lang a chat, m bay yon demi plat li bwè, lè fini di mèsi, m di eske w grangou ankò li di wi, li grangou li ta manje, m achte espageti kokiyaj nan men yon vwazin m fè m bay epi li manje tout, lè li wè pakèt moun vin devan li, li di pakèt moun sa yo sa yo vin fè la, li di lakay li li pa gen yon pale ap fè, m di enben fò w vin pale avèk moun nan Si yo vin di w bonjou, fòk ou pale ansanm avè y. I di m, E rès manje a, ki sa l ap fè? M di, Enben, kite manje a la, e pale ak moun yo. Li rantre andedan chanm lan, sa vle di y wè twòp moun, y pè sòti, sa vle di y ka konnen se chèche yo vin chèche. Men vwala, men kòman, kòman l fè vini, epi tou, kòman l te fè mouri? Èske l te rete sibitman konsa l mouri oubyen te fè yon long pakou ak maladi a? Wi, te fè long pa, sa vle di li te gen yon lestomak blokis. Premye bagay li te gen yon fyèv, mwen bat mwen pran fyèv la. Li vin gen yon grip, m vini m pran grip la. Li retounen, li te gen yon tous, m tounen m pran tous la. Apre sa vini vini sa ke yon lestomak bloke lè pou li espire, li pa kapab espire. Epi se l ap ban m nimewo telefòn epi lè m gade li fè yon bri, li di manman hey, li di hey, li di mwen m ale. M di sa w ap di konsa pitit, epi w ap di ale di bon. Epi te gon lòt sè ankò ki rele Sona, li di kot Sona, Sona sa rete Benjamen. Li di men 3 zè li poko vini. Epi menm kote a l ale cho kon dife. Bon menm ti pen an menm a ke m voye ale m di sèlman m di Jezi, m di se ou ki te ban m li, m di ou vin pran li, m di anben ale ke non Bondye beni. Se sam te gen epi bon se vwa letènèl ki voye vini banm paske m pa konnen anyen mwen menm. Men se nan kay sa menm li te mouri? Wi ladann menm.
Sa vle di yon katolik vin chante vèy li paske li pat mache nan legliz banm. Konnya la yo li pat mache nan legliz la konnya yo fè legliz katolik pou li. Mwen m konnen m levanjil m pat fè kafe, mwen pa fè anyen sèke M pran sè a m chita nan yon kay. M te gen yon lòt dezyèm pitit a m di si lè Esnos ap fè kafe pou l ap resevwa moun, di li k ap peye de pa. Se yon dam mwen m tou retire kòb. Sila se gras Bondye. M te di Bondye fè m favè li e m toujou priye. Konbyen, ki laj demwazèl la? Lè l te mouri a li te ka nan dizuitan konsa? Paske m wè l gen kat dizwit, diznevan. M wè l ki te gentan gen kat. Wi, m wè l kontwole kat la. M wè l kontwole. Men se, kòman l rele? Ilè Nansi.
Ilè Nansi. Wi.
Men tèlman li pat renmen Nancy a epi li di ap rele Manxi li te di lap retire non an li di lap rele Wideline apre sa Hugo Hélisson Fontaine e Sona te fè pitit ansanm avè l. Eske lè l te fè long pakou malad la eske w te toujou ap doute se lèzòm kap fè l mal? Non m te di Jezi konnen m di bon menm lè li mouri m di Jezi Menm lèm kouche okabana eme okabana yi kouche mdi jezi mpa wè menm lèm al legliz mwen priye mdi kote ye a se pou bondye kouvri yo tout pitanm nèt se kou yo kote bondye pase pase avèl yo mwen se jezi mkonnen direksyon m se letènèl depim balanse menm mdi jezi. Mesi se konbyen timoun ou gen? Bon mgen li ki fè 7. Li setyèm timoun? Wi. Ok. Sè, sa vle di ti dènye a la l nan mache. Men si l pa t gentan gen timoun li? Non li pot ko.
Ok. Li pot ko.
Men li pa t gentan nan bay menaj nan zòn nan? Bon li te nan, li te, bon li te vin nan menaj men li te vin pa fè timoun, li te nan pèd. Ok. Pandan menaj la a tande li vini, kòman menaj la konprann sa? Èske menaj la vini wè l? Bon menaj la m poko gen kontwòl li paske m te vin pèdi kontak li. Kounya se enfòmasyon, enfòmasyon m ap mennen tou sèl. M pot ko gen jwenn kontak li. Sa vle di li te gen yon premye sim epi li te vin enile, m vin achte yon lòt. Li pa ka jwenn mwen, mwen pa ka jwenn li.
Men m pa gen pwoblèm ak sa. Men pandan li gen prè de katran depi li te mouri li antere, ki kote li te tere? Bradòm. Li te tere Bradòm.
Kot Makorèl anwo Bradòm. Li te di li pa t renmen semityè a, li pa t bare. Ok. Li te di nan pak sa li pa tap renmen tere ladann se gadyen li tap antere lè pou yo ralel mete nan sèkèy nan tou a li pat vle Ok. li fè erè donk.
Men eske eske eske pandan li vin la kòm li gen anpil ane depi li mouri eske ou wè se li menm?
Wi se li, menm ak kout dan ak fi a li te goumen ak li la rele klimèn Men kote map pale ak ou la menm li sot wèm pitanm men pitanm ankò ake menm moun sa mdou la sa vle di mpat mennen politik kote map pale ak ou la mfè tout sa li dwe fè bon konnya li sot wèm menm ayè ankò li sot wèm nou pa janm gen pwoblèm Avle di li te gen yon mak nan tetel Wi konnya la mak la vin avèk li la nan tete lè map benyen li dim pa manyen fò pou li pa bay kansè Men èske ou pa gen foto yo pat fè foto lè li te mouri pat gen foto Non se menm foto sa menm li te deja fè a. Sa ke li menm li rete. Men pat gen foto jou antèman an k te fèt? Non.
Pat gen. Pat gen.
Si genyen, kòm m te kouche lakay mwen tou, ou konnen m te moun pwoblèm, m pa ka, m pa ka fin di w sa pase menm lè m lakay ou pa konn sa k ap fèt nan lari.
Ou wè vwala ak sa ki pa fèt. Se a ke lè yo vin chèche m, epi yo di vin gade ala pitit ou, li te fin bwose ti dan, li te gen ti dan chenèt, li te ale epi yo netwaye pou li, yo te fele, yo plenyn pou li. Li di, li di, kounye a m di enben Jezi. M te gentan rele jezi m di jezi se ou k banm li ou pranl ke non bondye beni m di enben ale ke non bondye beni Men se randevou sa m gen. tande non pandan l vini la ak ki kè kontan ke èske ou santi w kontan? Wi m kontan m kontan lap pale ake m li tèlman kontan lap pale ake m bon menm lè lap fè move san kon li poko mi di manbo manbo m di me mwen m la sa vle di chanm lan se chanm a y te ye matla matla y. Tout a fèy nèt m pa jet anyen m pa jet anyen m di met ti eskize m wi met ti kivèt ou a ou konn sèvi bon y gon ti kòsaj paske m ap bagay y gon ti kòsaj li te triye m te sot okap li te gentan renmen y li triye li pa gentan mete yo Maria te pote sik li pa gentan brèy ti pen li pa gentan fè anyen menm menm sandal li pote ti chèn li pa gentan bagay pi tou de sede Epi nou tou voye ale. Men cho kon dife. Lap prale epi lap griyen ti dan li epi lap siye. Kap nan nan sèkèy la.
Wi. Epi yo relem men tout moun kanpe la. Epi m gon kouzin an m ki kenbem. Epi m mare vant mwen. M di enben ale. M di Nancy enben ale Bondye ki te ban mwen. Bondye a konsève lavi m. Men tande non.
Pandan l vini la eske l pa di w ki kote l te ale? Non li pa pale m.
Li pa pale m. Lè m mande l ki kote li souke tèt li. Li pa pale. Li pa pale. Men eske l manje alèz? Wi, li manje alèz. Wi, pou manje a li manje. Depi jou la l ap goumen wi. Si se mwen m t ap fin fè bèy, li pa vle pou m fè pou li. Ok. Li pa vle. Sa vle di yè m te fè kafe m ba li, kounye a li di m, lè m di eske m ka fè yon ji pou ou, li di m non li pa bwè se kafe a l ap bwè. Kounye a m te gen yon ti poud kafe epi bon. Li gon lòt ti zanman eme kay li pale anba lè li tande map plenyen pou pen an epi li kouri lachte pen li pote avle di yo menm yo pa konn gen pwoblèm nan. Eske eske pandanl la li li san pwoblèm li pale nan telefòn a moun li san pwoblèm lè lespril anpè. Wi lap pale paske li te nan sizyèm ane. Ok. Paske pastè Claudine jwenn li ak bib li nan men. Epi sa santi fèy kontan menm lè li santi tèt li boulvès. Sa vle di pastè a te vin la li wè se li menm.
Wi. Konnya li vini m te bay fotokopi e m bay ak tout bagay yo nèt, tout pyès yo nèt. Konnya li wè. Bon tout moun yo nèt wè bon. Tout Eric Jean Baptiste, tout te vini la, yo tout te kouri. Yo tout nèt. Eric Jean Baptiste te vini la. Wi, li te di m l ap fè kontwòl, l ap rele a chak peyi, a chak zòn pou yo ka ede m ansanm avèk li. Kounye a lay te di afè pè ankò lap rele ankò pou yo vin pase wòb sou tèt li pou mwen ni monsenyè sa vle di kote map pale ak ou lay di.